Pale m de evenman sa ke nou tap òganize pou onore Dayila. M te twouve se te yon bèl opòtinite ki tap bay ansyen elèv yo ki petèt ladan yo ki gen lontan yo pat rankontre pou yo te chita ansanm reyini. Epi raple bon souvni ke yo te genyen nan lakou lekòl la avèk Dahila. Men tu sè, se ke sa nous enseigne, se ke antan ke adilt, antan ke èt imen k ap pase, se ke gen plizyè fason ke yon moun make vi yon lòt. Se paske Dayila, pandan eksperyans li fè nan lakou lekòl la, nou menm timoun ki vin granmoun kounye a, ansyen elèv yo, nou te toujou twouve lakay li yon akèy, anpil konpasyon lakay li, bonte ke l te genyen ki fè ke ofil dè zan kote nou ye a, yon fwa nou wè Dayila, tout bon souvni ke n te genyen. Pa vre sa remonte ki fè ke nou ka òganize sa. E gen yon leson ke pou m tire de sa tou. A savwa se ke nan lavi lè yon moun pase, kisa ki rete oubyen kisa ou kite kòm eritaj? Se bon souvni ke w kite, ke w enprenye nan memwa, nan vi moun ke w te kotwaye pa rapò a bon aksyon ke w te fè vizavi de moun nan, ki rete avèk moun nan dèfwa pou lavi epi ki fè ke moun nan pote sa a nan kè l tout rès vi l. Istwa de vi Dayila Pasaj li nan lekòl la, jan l make vi nou menm ansyen elèv yo e manifestasyon sa a ke nou fè pou n temwanye l an retou de afeksyon, de konpasyon ke li te genyen pou nou antanke timoun, pa vre? Se yon bon egzanp pou yon moun pou reflechi nan lavi, lè w fè, lè w viv. Konnen kisa k ap rete w se souvni, se kòman ke w make vi moun ke w te kotwaye yo. Se pi bèl leson, pi bèl imaj ke m retni de evenman sa yo. M t ap vann dipi sagriye aprè m t ap pwomennen nan lari. Aprè m vin pwomennen nan lari kounyela a m vini m vin nan lekòl la m renmèt jan ap fè ti klas premye ane m kòmanse vann ladann. Lè m kòmanse vann ladann aprè lè m vini Kounye la, lekòl la vin leve, yo te mete l anba. E nan Sent Mari a l te ye. Kounye a, m toujou m toujou ap degaje m. M toujou ap degaje m nan lekòl la. Jiska mentnan m ap degaje m la a tou. Yo leve lekòl la, mete anwo isi, m toujou ap degaje m ladan. Yo vin mete m anwo dan. Se paske apre lè kolè pou timoun yo achte nan baryè a, yo fè twòp bri e yo fè twòp anvora. Si te bagay sa yo, kounye a direktè a di konsa, ouvè baryè a. Chak lè w ap bay kreyasyon, ouvè baryè a, mete m andedan. Apre lè kreyasyon fini, m a soti. Oh m kontan, m pat panse, m pat panse, m pat panse sa, m pat janm panse sa si elèv yo te, te, si yo te konnen m te la pou yo te onore m, m pat janm panse bagay konsa. M di yo mèsi. M te konn vann kasava manba, m te konn vann fig, m te konn vann pistach, m te konn vann sirèt nan lekòl la.
Dayila gen 50 an depi l ap ba nou sèvis. Dayila gen 50 an. depi lap pote pistach la pou nou gen 50 an depi lap pote bonbon an lap pote sirèt la e tankou janm tap dil talè an inisyativ lan te kòmanse apati de de yon fòmasyon ke Georef Dynamix te vin bay lekòl la ke mwen menm mwen fè pati de Georef Dynamix nou te vin bay yon fòmasyon avèk pwofesè primè yo sou kartografi epi mte wè Dayila mfon foto avèl mpataje l sou Facebook epi vin gon pakèt ansyen kap reyaji kap di. Gade Dahila ap al la toujou. M ta renmen fè yon jès a Dahila. Epi m fin di bon, olye ke chak ansyen pase lekòl la yo bay Dahila yon anvlòp, yo met yon 500 goud, yo met yon 1000 goud, yon 2000 goud, yon 5000 goud ladan. M di l ta, li ta preferab ke nou regwoupe nou ansanm, epi nou kolekte antre nou, epi nou bay Dahila sa n ap ba li an. Epi se sa ki mennen pwojè a, m rele pwojè a Ann fè l pou Dayila, epi m chèche ansyen vre tout sou Messenger, tout sou Facebook, ansyen ap bay ansyen, nou fon gwoup, epi nou rele pwojè a Ann fè l pou Dayila, efektivman ansyen yo reponn, e non sèlman yo pat wè Dayila sèlman tankou yon machann, yo wè Dayila tankou yon manman, paske Dayila pandan l ap vann lekòl lan. Se vann li vin vann sèt, men Dayila lè w vini, menm si w pa gen kòb la, l ap ba w bonbon an, menm si w pa gen kòb la, l ap ba w ti to a. M di, bon, ann pa tann, yon moun ki gen senkantan l ap ba nou sèvis, ann pa tann se lè l mouri nou pral ba l yon kouwòn e l pa menm okouran de sa menm. Pandan l vivan an, ann fè sa n ka fè a. Epi reyèlman, nou fè pwojè a pou Dayila ki reyini ansyen sa yo la, jounen jodi a, k ap bwè, k ap manje a Dayila, k ap fè foto a Dayila. Ou wè sa m di w lan? Se bèl bagay. E pwojè a li kòmanse avèk. Dayila. Men se pa sèlman Dayila n ap onore. Gen ansyen pwofesè, gen lòt bagay ankò n ap fè pou lekòl la. Pa egzanp, m pale avèk ansyen yo tou. Non sèlman n ap onore pwofesè, non sèlman n ap fè yon seri de bagay pou lekòl la, men o pwen de vi akademik tou, fò n al gade rezilta lekòl la. Paske laredanmsyon, lè w di laredanmsyon Leyogàn, ou di yon pakèt bagay. Fò n al gade ki kalite edikasyon lekòl la ap founi. Nou menm tou antanke ansyen elèv lekòl la, nou menm tou nou gen yon chan de konpetans ke nou menm nou konn n ap evolye ladan l, ke nou menm pou n akonpanye lekòl lan pou n gade rezilta yo kòman yo ye, pou nou menm kapab ede lekòl la pou l bay yon edikasyon de kalite, pou n kenbe flanbo ekselans lan. M ka di son santiman de fyète di fèt ke m patisipe nan istwa, an di istwa lekòl sa a, ka anbwaz pou anpil moun, men la redanmsyon se non, avan se te sant detid la redanmsyon, answit li vin ekòl la redanmsyon, men m ka di son lekòl ki ba yon pakèt moun, men jodi an nou moun ke n ye a apati de istwa sa. Gen anpil moun ki kontribye e jodi an, an di inisyativ sa a ke Priyen te lanse e ke m te aplodi a de men. Men m santi m fyè, m santi m fyè di fèt ke m la a. E m sonje lè m te konn a ti bout pantalon e pi vin kote Dahila a, se te yon veritab plezi pou l sèvi nou menm si dèfwa n konn pa menm gen kòb. E sa k fè gen anpil moun ki dwe Dahila tou. Men nou kontan. Mwen se Ketya,
pitit Dahila. M remèsye nou anpil pou bèl bagay sa nou fè pou manman m. E m swete pou Bondye beni nou, pou Bondye toujou met nan men nou pou nou jwenn epi pou nou fè yon pi bèl bagay pou li. Plien te ou konnen se zanmi mwen nou toujou kenbe kontak epi li di m ke men kisa li gen men ki pwojè ke l genyen mwen di m pa gen pwoblèm non ou mèt ajoute m epi Plien ajoute m epi m byen kontan tou pa rapò avèk pwogram nan e m kontan wè Dayila anpil anpil anpil anpil anpil paske M sonje lè m konn anreta. Lè m anreta, mèt Pòl toujou avèk yon ti gwaz oubyen yon ti rèd bwa yo pou l ap veye elèv yo. Mwen menm lè m anreta, Tayla! Tayla! Sove m non, sove mèt Pòl pou mwen pou m ka antre. Sa vle di Dayla toujou ap veye mèt Pòl pou m ka konti antre. Men klas nou te tou pre avèk kote Dayla te konn vann. Anpil moun ap di ke yo pa konn ap.